Te tande w sou pli presizeman nan domèn ke w ap evolye, domèn videyografi ou presizeman nan domèn teknoloji ensi ke Ado Ado ki pratikman ap kondwi nan moman k ap vin jwenn nou talè. Kòman Wienaldo ou an òd avèk diskresyon, jenès ap tande w, piblik la ap tande w e pratikman m konnen w gen anpil moun k ap tande w donk mikwo a pou ou kòman ou ye?
Anfèt, m salye w Èby, m salye tout oditwa la, m salye moun Facebook mwen yo, m salye moun Twidè, moun Whatsapp mwen yo tou ki pa t neglije branche. Bon bagay. E, jan m te di w deja, depi lè w te ekri m premye mesaj la, w te di m bròdè, ou seleksyone pou patisipe nan show a, m te, sa te fè m anpil plezi. Enteresan. E m te di se moman pou m pwofite fè eklèsisman sou kèk bagay e pwofite di de bagay ke m petèt potko janm di sou Twidè. So se yon plezi menn, janm te felisite w deja m refelisite w ankò, se yon emisyon ki vrèman pozitif, ki gen yon aspè ke petèt lòt emisyon yo pa genyen, donk mwen vrèman renmen l e m ankouraje moun ki branche la akoz yo konnen m ap la jodi an, so toujou tande emisyon an paske li vrèman enteresan. Bon, bon bagay Naldo.

Moun kapab fè dè swè yon emisyon ke kote moun nan kapab rekonsilye avèk yon lòt si l twouve l bon e nesesè pou li. Yon emisyon de konfesyon si moun nan twouve l tou. Donk, ou an nòd pou pale presizeman de byenfè teknoloji e meyè fason w kapab itilize rezo sosyo. Pale nou sa k ap fèt, sa w pote pou jenès la k ap tande w. Mwen menm patikilyèman tou m pa twò domèn teknoloji pa twò domèn pa m. Ya Anfèt m sonje lè w te lè w te ekri m premye fwa pou pou emisyon an m te di w lè sa m kwè m te Mirbalè m te nan travay epi m te di w ke m ap chwazi sèlman platfòm youtube pou m pale de li paske m yon ti jan wè moun yo manke konprann fason ke y ap itilize la so mwen te mwen te chwazi l mwen fè kèk ti rechèch malgre bagay yo deja nan tèt mwen men m ap m ap sèlman di kèk bagay m twouve ki enteresan ke moun yo bezwen konnen epi M panse k ap itil. Jan m te di l nan yon tweet ke m te fè sa ka gen yon semèn oubyen kèlke semèn, m te di ke moun yo plis ap veye flay ke yo veye sa k enpòtan pou n pral di. So, m konnen gen anpil moun k ap veye flay la. M ap di nou pito rati kaye nou pou n veye bon mo k pral sòti olye ke nou veye flay.
Ou konnen jenès sa pap pa veye flay. Wi Jan nèg yo renmen di la toujou gen flay. Toujou gen flay.
Mwen pap fè sa kem pa fè flay aswè a ok anfèt m pral eseye di kèk bagay de youtube pa egzanp kreyasyon moun ki te kreyel yo etc epi map fokis plis sou lwa kopa a ki pral aplike an janvye 2020 epi gon pakèt youtubè ayisyen ki panike tou. De sa so m pral eklèsi nou sou sa pou n kapab wè ke jan m wè moun yo panike an li pa sa vre an reyalite. An fèt, YouTube kreye 14 fevriye 2005, li pratikman gen 14 an degzistans.
Moun ki kreye l yo se Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. Donk, an out 2018, YouTube te klase kòm dezyèm sit ki pi popilè nan mond lan ki vin dèyè Google selon yon sit ki rele Alexa Internet. Enteresan.
E pou m avanse, m prale dirèk nan Lwa Kopa a. M gen tan kite kreyasyon, m ap antre dirèk nan Lwa Kopa a. Lwa Kopa a, jan anpil moun te konprann li te panike, mwen menm pèsonèlman m te panike lè m te fèk tande l, pase daprè. piblikasyon oubyen twit moun ap fè, ou pa ta ka pa panike paske enfòmasyon y ap bay yo te yon ti jan pa t bon. Men sa pa t anpeche ke yo te fè yo. Donk, lwa Kopa a se ki sa? Kopa ki se Children's Online Privacy Protection Act, e moun sa yo la pou yo pwoteje pou yo pwoteje vi prive timoun an liy, ki se yon enstitisyon ki Etazini. Donk, Copa estime ke YouTube ap fè dè dezòd, kote ke gen de videyo ki poste sou YouTube, Timoun mwen de 13 an pa ta sipoze ap gade yo. Donk, lè Copa twouve sa, li di fòk li jwenn avèk FTC ki se Federal Trade Commission pou li mennen yon ankèt sou YouTube pou l konnen èske sa l panse a se sa. Donk, yo fè sa vre. FTC mennen ankèt la sou YouTube, yo rele YouTube nan tribinal. Yo, YouTube plede koupab. FTC fè YouTube peye yon amand de 170 milyon dola. an septanm 2019 ki sot pase la. Donk, non sèlman yo fè YouTube peye 170 milyon dola,
yo egzije YouTube pou l mete lwa kopa a kounye a sou YouTube ki pral pi dwòl, pi egzijan. Pa egzanp, youtubè yo kapab remake sa, lè w mete yon videyo sou YouTube kounye a, yo mande w, èske videyo sa a, li pou timoun oubyen li pou granmoun? Si videyo a. Li se pou timoun, ou pap ka fè piblisite, ou pap ka fè kòb, yo pap mete piblisite sou li, jan tout moun konnen l avèk anons, m pral vin sou sa talè, ou ka fè kòb sou youtube, donk youtube pap ba w piblisite, pap ba w aksè pou mete piblisite, paske piblisite, piblisite youtube lan, moun ki peye youtube pou l fè piblisite an, epi youtube itilize chanèl ou an ki popilè pou l pase piblisite an, moun sa yo, yo gen de tag ke yo chwazi, pa egzanp, si m son, si m son enstitisyon, ke m ta vle piblisite m nan li pase sou yon chanèl ki pale de de lekòl.
Donk di kou youtube pral voye tout piblisite sa yo sou chanèl ki gen rapò ak lekòl pase moun ki peye l lan ki pral fè m benefisye de kòb enstitisyon an se sa l mande. Ou konprann? Donk lè m ale pou pa granmoun nan si w chwazi videyo w la li fèt pou granmoun epi youtube vin mennen ankèt sou li li wè gen dezòd ki fèt. Youtubè sa pral peye yon amand de 42 mil 583 dola. Waww. E 42 mil 583 dola sa se pa pou tout erè ou fè an total non. Se chak grenn erè ou fè sou youtube ki vyole lwa kopa a ke wap peye kantite kòb sa. Ok.
Sa m te twouve ki te ki te absurd pou mwen sè ke gon pakèt youtubè ayisyen ki panike jan jan yon chèn ki popilè anpil ki se Lama Fache te di l nan video li te fè sou lwa konpa li te di se la fen YouTube men non se pa vre misye te fèl konsa nan fason poul ka fè buzz poul fè kòb la li menm donk di kou gon lòt channel ki eksplike ke lwa konpa a li egziste sèlman pou youtubè ameriken yo pou kisa konpa son enstitisyon kap ki la pou pwoteje e e e vi prive ti moun an liy donk li egziste sèlman e etazini. Gen dwa toujou gen lòt enstitisyon ki jere sa nan lòt peyi wi, men pou Etazini se copa ki jere sa. Donk dikou lwa sa a li sèlman pou Etazini, men nan sans ke li sèlman pou Etazini, li gen dwa pou mwen menm ki an Ayiti la paske majorite youtubè ayisyen, Chanel yo monetize, li pa monetize sou Ayiti. Pase Ayiti pa nan lis peyi ki elijib pou monetizasyon Youtube. Donk di kou si w gen yon chanel Youtube ou mete Ayiti kòm peyi, li pap monetize. Donk anpil moun pat te panse Ayiti ladan l men non jiskaprezan Ayiti poko peyi ki elijib pou monetizasyon. Brèf. Donk, yon youtubè ki Ayiti, ki genyen Etazini, pa egzanp, mwen menm k ap pale avè w la la, chanèl mwen an se Etazini k ladan l. M pral oblije m rapid rapid pou m chanje l, pase si m fè yon dezòd, enfòmasyon mwen mete sou Etazini an, moun sa a se li menm ki pral peye amann nan. Se sa k fè m ap mande tout moun k ap tande emisyon an, si gen yon moun ki te mande yon enfòmasyon pou mete sou chanèl youtube li ki pral monetize, si l fè yon dezòd m p ap ba w manti, ou pral peye. La a fò nou fokis sou sa anpil, epi moun ki te mete Etazini yo, retire l mete nenpòt lòt peyi. Men, tande, Lòt tande, bagay. tande Naldo, jis avan w kontinye, m gon kesyon rapidman. Ann di ke moun sa ki vyole lwa, ann di yon youtuber Ayit, Ayisyen ki chwazi, kòman m ta di sa? Ki chwazi bay yon lòt moun Etazini, pa egzanp ou menm, enfòmasyon l, eksetera. Pa ki mwayen yo pral pwosede kounye a pou pou peye amand sa a?
Bon, sa a li pral, li pral an fonksyon de moun k ap viv Etazini yo. M pral rive sou sa a wi, sou lòt peyi yo. Pa egzanp, si mwen menm m ap viv ann Ayiti, enfòmasyon m mete a li pa enfòmasyon Ayiti, se enfòmasyon Etazini. Donk Etazini, adrès Etazini yo bon, m pa pral di pa gen adrès Ayiti men lakay la pa gen adrès. Sa se si. Se yon reyalite nou konn bay yo deja. Yeah, yeah. So, Etazini gen adrès. Donk depi moun nan ta just fè yon ti erè, y ap gentan lokalize lakay li, y ap pote papye ba li ke l gen tèl amand pou l peye. Sa a li klè. Men kounye a mwen menm, sa ke m panse k pral fèt, pase chak peyi nan mond lan ki envante yon bagay, yon lòt peyi pral kopye menm bagay la si tout fwa li nan enterè yo. Pa egzanp, Copa li menm, li gentan egzije YouTube pou l mete lwa a, men pa gen anyen di enstitisyon k ap pwoteje vi prive timoun an liy Lafrans lan pa pral fè l. Canada pa pral fèl lòt peyi yo pa pral fèl donk se la li pral vin danje a men pou Ayiti m pratikman ka di sa son bagay ki èske m ka di enposib bon m di enposib paske si nou pa nan peyi ki elijib pou monetizasyon yo pa ka fè m peye amann ou konprann.
Men gon bagay gon bagay tou Naldo le pli pifò atis ayisyen yo prèske. Pou m pa di tout nèt, se prèske adrès moun ki aletranje ke y ap itilize. M konnen gen anpil zanmi ki konsa tou. Donk, dans le cas, dans ce cas là, yo pral oblije chanje yon seri de bagay tou oubyen? A ton avis?
Mon chè, m panse li ta sipoze sa, paske youtubè yo pral fokis sou yo plis ki pral fè dezòd yo se moun ki gen pi gwo odyans yo. Paske yon moun tankou m ki pratikman gen anviwon 10 mil 900 moun k ap swiv mwen sou youtube, yo pral fokis sou mwen. Yo pral fokis sou moun ki gen 3 milyon, 10 milyon, 50 milyon eksetera. Ok.
Enteresan. Alo? Ya, m la. Ya, ou mèt kontinye.
Ok. So mwen fin pale de sa a, m pral eksplike nou kòman kounye a pou moun yo fè kòb yo. Kisa ki yon youtubè? E anpil moun panse. Avan menm ke m rive nan detay pou m eksplike men kòman pou moun nan fè kòb la, kòman pou l mete videyo eksetera, fòk mwen di kisa k yon youtubè. Pase m souvan wè moun yo ap fè diskisyon sa, mwen m pa rantre ladan l paske depi m konn bagay la m wè moun ap diskite sou li m poze. Pase e 2020 l ye l pa 2019 nou oblije fè bagay yon lòt jan. Donk yon moun ki youtubè se pa moun ki gen yon milyon moun k ap swiv li, ki gen 10 mil moun k ap swiv li. Une fwa ke ou chwazi kreye yon chanèl youtube wap pibliye video otomatikman ou se yon youtubè ok pa okipe moun kap diw ou gon nonb dabòne pou genyen pou youtubè epa vre pa gen sa sa pa egziste ok donk lè yon moun fin kreye yon chanèl youtube li egzije w kounya pou genyen 1000 abòne 4000 èr de vizyonaj pou kapab rantre nan pwogram de monetizasyon an. Donk pwogram demonetizasyon an se yon kote ke ou kapab fè kòb atravè de videyo ke wap kreye pou mete sou chanèl yo. Donk kantite kòb yon moun ka fè apati de 1000 views pou moun ki lafrans yo se yon total de 1 ewo e pou moun ki etazini yo pa egzanp m dil konsa paske nou pa majorite moun kap touche sou youtube se ewo oubyen dola bon m pa konn pou lòt peyi yo. Donk pou pou ameriken an se 4 pwen 50 dola. Men YouTube gon bagay ladann ki yon ti jan fòkè. Ok. Pa egzanp, 10.000 view gen dwa ba ou 100 dola la a, epi yon lòt moun fè 10.000 view tou, li ba l 2 dola, oubyen 3 dola. Oubyen konsa tou 10.000 view gen dwa ban m 50, epi 10.000 view ba w ba w 1.000 dola, 2.000 dola eksetera. Algoritm YouTube lan ki defini salè youtubè yo, li chanje an pèmanans. Ou konprann? Sètadi, ads ou mete kòm piblisite nan videyo, se de ti videyo ke ou mete nan videyo. Pa egzanp, ou gen dwa ap gade yon videyo sou YouTube, ou wè li kanpe, epi gen yon piblisite ki monte. Ki pase, sa fè sa souvan. Egzakteman.
Egzakteman. Donk, se sa ki pral pèmèt moun nan fè kòb atravè 2 videyo pal la, videyo an pase moun sa ki peye youtube yon pati kòb pou youtube fè piblisite pou li epi youtube itilize chanèl ou a ki trè popilè epi li mete videyo sa epi li ba ou yon ti kraze nan kòb ke yo peyel la tou li menm epi kòb sa pou pranl ou kreye yon google adsense ki se menm fanmi an toujou paske google se pou youtube so ki kontwole kantite kòb wap fè sou chanèl la pou ou. E kòb sa a ou pral deside ki kote ou ka voye l, si w vle voye l sou kont an bank ou, oubyen si w vle pran l pa pa chèk, oubyen tou si w vle pran l pa western union. Donk an gwo se sa. Epi m panse dènye bagay m pral pale an se se bon kote ak move kote yo tou genyen fason pou moun yo itilize l. Vwala. Evidaman paske gen gen gen gen avantaj gen enkonvenyan tou. Egzakteman.
Yes.
Ann kontinye.
Ya, w ap tande m wi? Yes, m la, m la.
Ok.
Donk, gen anpil moun ki ki pa bay YouTube enpòtans paske yo pa fokis sou kòb YouTube ka peye moun. Anpil moun panse ke YouTube pa gen kòb vre jan anpil moun ap di l la. Men YouTube chaje kòb. Youtube gen yon pakèt kòb sou li e si nou kreye kontni ki enteresan n ap fè anpil kòb ak Youtube. Pwoblèm ki genyen ki fè ke dè moun pa ka fè kòb ak Youtube, m pral pale de kèk de kèk kont Twitter la tou wi paske fò m fè l paske gen anpil moun sou Twitter ki branche k ap konprann. So avantaj ki genyen lè yon moun pozitif sou platfòm yo avèk dezavantaj ki genyen lè w pa pozitif. Lè w gen yon chanèl Youtube, Ou pa ka fè kòb sèlman avèk YouTube. Ou ka fè kòb tou avèk antrepriz. Pa egzanp, yon moun ki gen yon enstitisyon ki vle fè yon piblisite pa rapò a odyans ke ou gen an, li ka kontakte ou, li fè l. Yon moun ki gen yon shop, li ka fè l. San m pa bezwen site tout enstitisyon ki ka tcheke w pou piblisite, men sa a li posib tou. Men kounye a, an n pran pa egzanp, dè moun sou Twitter ki ki gen dè kont ki la sèlman pou trip, pou ranse, pou poste nenpòt bagay. Son mwen bay, bon, la trip la non. M ap, sa m ap di an, li gen sans li. fòk di. Evidaman, evidaman, evidaman. So, yon moun ki, pa egzanp, yon moun ki pozitif, ki gen yon kont sou Twitter, li sèlman rete pozitif avè l, pa egzanp, Ado Ado, m te bliye salye misye, m salye frè m nan ki pral pale aprè m la. L ap vini talè la.
Egzakteman.
So, m salye misye, ki pratikman gen yon sèl bagay li poste chak jou sou chanèl li, sou kont li. Donk yon nèg konsa, yon moun ki vle fè yon piblisite, kiyès ou panse l pral tcheke? Pa egzanp, ann pran yon enstitisyon tankou yon lekòl. Yon lekòl ki dwe jere imaj li, l ap plis tcheke ado ado pou l di ado ado, men kenbe sa nan men w, ann diskite. Pa egzanp YouTube, si yon moun tcheke m pou yon piblisite, se pa YouTube ki pral deside pou mwen ki kantite kòb pou m konkli a moun nan pou piblisite an, se mwen k pral deside kounye a an fonksyon de travay ke m konnen m te fè pou m gen odyans sa a. Se sa kem panse anpil mounn yo renmen. Gon pakèt milyonè nan mond lan ki milyonè gras a youtube. Youtube mounn yo milyonè pa sèlman an fonksyon de kòb ke yo fè sou youtube. Yo milyonè an fonksyon de mounn ki tcheke yo. Pa egzanp, lè wap gade yon titoryèl sou youtube de yon telefòn ki fèk sòti oubyen de yon drone ki fèk sòti, de yon kamera, youtubè kap pale de li an Se peye mak la peye l pou l pale de li epi l tou genyen materyèl l ap pale de li a. Se sa anpil moun, anpil jèn ayisyen pa fokis. Pa egzanp, nou di, nou souvan di ke se pa sèl an Ayiti moun fè jan de blag sa yo sou Twitè, moun pale de bagay sa yo sou Twitè. Men ban m di nou yon ti bagay, majorite moun k ap fè blag lòtbò, yo fè kòb atravè de blag y ap fè a. Mwen menm pi gwo pwoblèm m gen avèk moun k ap fè blag, sou entènèt, se paske yo inyore ki kantite kòb yo ka fè atravè de blag ke yap fè a. M sonje m tap pale a yon zanmi m ki se. Sa ki anplwaye non dam nan men se yon enfliyansè tout bon. Sherley, m tap pale a Sherley. Oh Sherley, Sherley. M te, yeah, Sherley, m salye l. M tap pale a Sherley, m te di, epi m te di Sherley, hey, ou gen yon ta de bèl refleksyon wap fè, yon ta de bèl tèks wap poste, Itilize, bon, banm pa met sekrè fi a deyò non avan.
Nou ka fè ti pale sa, Shirley zanmi nou. M te dil, m te dil, yeah, m te dil, ou ka pwofite de sa yo, epi w ou fè, ou kreye yon odyans a YouTube, epi wap sezi wè ki kantite kòb ou pral fè nan 1 an oubyen nan 2 zan. Paske lè bagay gen moun yo fokis, osito ke ou ou ou vle vin yon youtubè oubyen ou vle fè kòb ak YouTube, pa wè kòb la avan. Se pasyon avan tou, sa se Youtube mwen an mwen kreyel depi an 2014 m pat janm fokis sou fè kòb m te toujou fokis sou poste videyo m te pran plezim nan sa ou konprann donk avan tou se pasyone brèf poum tounen nan Sherley m te di Sherley sa li trè enterese e se yon moun depi wèl ekrim li dim m pap diw anyen ou ka rakonte ou pap fè bagay yo m. Sa enteresan menn. Mwen renmen moun ki toujou motive, ki anvi fè yon bagay, lè w pwopoze l yon bagay ki enterese fè l. So, nan sans sa a, Sherley se yon moun ke m apresye anpil e ki p ap pran anpil tan 2020 an ki pral eklate anpil sou YouTube. Vwala, pou m retounen nan nan nan nan moun ki ap fè blag yo. So, mesyedam, gen yon pakèt fason nou ka itilize blag n ap fè yo. M pa vle kòmsi 2020 rantre m ap fè blag gratis. Pa gen bagay konsa. M pa ka fè blag gratis monchè. Kòman m ap fè blag gratis la? Youn nan mwayen ke m te itilize ankò lè m te kòmanse pibliye enfòmasyon sou YouTube, sou bagay teknoloji, youn nan mwayen ke anpil moun kwè m te itilize, m kreye yon platfòm byen rapid ki te rele Motivaksyon. Pou kisa m kreye l? M kreye l paske m pa ka sèlman ap pataje kontni sou Twitter pandan ke li p ap itil mwen, m pa fè kòb vre. M pa mande moun k ap jwi de enfòmasyon yo kòb non. Sa m ap di nou an la, se de teknik ke m ap pataje avè nou ke m pa ta sipoze pataje. Gen anpil moun ki pa wè. Men, lojikman, nou gen yon sosyete ki vrèman nan chomaj e si nou te fokis sou entènèt, m p ap ba nou manti, anpil nan nou pa t ap nan chomaj. Se sa k fè lè m di yon moun ke mwen pase ane 2019 la m parazè, li pa kwè m. M pa m pa fòse w kwè m. M pa razè men se yon montè de jan w konprann m mwen razè a. M gen dwa pa gen kòb ke m ta swete genyen an men m pa razè. Ou pa razè, enteresan.
Konprann? Egzakteman.
Donk, m panse menm li enpòtan 2020 pou nou itilize blag nou yo, trik nou yo. By the way, m ap salye le plus petit la ki fèk branche la k salye nou la. Le plus petit, bon bagay. Yeah, m salye misye tou.
Yes, ann kontinye.
Ann pran pa egzanp yon nèg tankou Samuel Simonis, Nitro, kèk lòt nèg ke m pa menm bezwen site. Nèg sa yo gen de refleksyon y ap fè. Yow, nèg sa yo ka fè yon pakèt bagay sou YouTube, itilize platfòm nan, pwofite de li fè kòb. M pa ka gen tout kapasite sa yo menn pou m pa fè kòb avè l. Donk, mwen p ap pale de Facebook.
Tande, Naldo, enteresan, men m pa vle w bliye sa w ta pral di a. Men, an n di ke Yonn nan mesye sa yo, nèg tankou m, tankou Nitro, gen Filemon tou k ap bay ti blag li, nou plizyè k ap bay blag nou. Petèt ke pa gen potansyèl la pou kreye chanèl Youtube la oubyen pou monte, pou kreye kontni an. Men, kòman, an n di ke moun sa ta kapab ta vle apwoche w pou w ta ede l oubyen ki mwayen posib ke moun sa ta kapab suiv enstriksyon yo pou l di hey, men kòman, men kòman, men kòman?
Monchè, Sa son kesyon ki reponn depi byen lontan. M sonje m kòmanse yon seri videyo ki te rele kòman w kapab fè kòb ak YouTube. M kòmanse depi nan a, kòman pou moun nan kreye YouTube, kòman pou l mete tout detay ke yo pral mande l. Sou Twitter?
Non, m te mete videyo sa yo sou YouTube mwen, sou chanèl YouTube mwen. Men m te toujou konn pataje link yo sou Twitter tou. E non sèlman sa, m toujou ap di ke m pral fè yon live pou m al reponn a tout kesyon ke n vle fè. E gen moun ki ekri m an prive ki jwenn repons. Pandan m nan pandan m nan ti bagay sa mwen mesi fon eklèsisman pou kèk moun ki gen pwoblèm avè m pou sa. Pou sa ekstrèmman enpòtan. Gen de moun ki sa rive m anpil pou 2019 la ke m pa vle l rive m pou 2020 an. Gen de moun ki ekri m paske lè w ekri yon pèsonaj piblik, yon moun ki pratikman enfliyan, se pa ou menm sèlman k ap ekri l, li gen yon pakèt moun k ap ekri l. E moun nan gen bagay pèsonèl li ke l ap regle. Se sa. Tankou talè a Herby Loss ou te rele m, ou di m ou fatige anpil men ou oblije fè emisyon an paske ou te gentan pwomèt li. Enf, wè. Gen yon pakèt moun ki pa konprann sa k ap fèt la la a. An n di konn yon moun ekri w depi maten ou poko reponn li, kounya li tonbe joure w. Li di w fè stil. Sa pa gen sans. Yeah.
Sa rive m anpil pou 2019 la ke moun yo petèt pa janm konprann. Kèlkelanswa fason m agiman te, moun yo pa konprann. Moun nan ekri m nan maten, Pandan ke mwen m nan travay mwen, m gen yon pakèt bagay m ap fè. Nan aprèmidi lè m rantre blòk sèt, uit è oubyen dis, onz è, monn nan, monn nan tonbe joure m. Kijan m pral reponn moun sa la? Ou pap Sa pa kapab. gen sans. M panse ke moun yo bezwen metrize entènèt la byen menn. So, ou gen dwa, depi w ekri moun nan, li pa, li, se pa yon obligasyon pou l reponn ou otomatik. Online pa vle di ke moun nan disponib. Imajine m se yon nèg ki travay nan teknoloji. Kòman m pral fè pa online? M ap stil toujou online, men sa pa vle di ke m disponib. Disponib, ya, se sa. Egzakteman. Ya. Donk, pou kesyon kreyasyon YouTube lan, mwen la sou Twitter, so depi moun nan ekri m, m ap reponn li. Pase 2020 an m vrèman pral fè bagay yo yon lòt fason. M ap yon ti jan pi aktif pou m reponn moun yo paske. Yo, m santi m m gon obligasyon oubyen m gon misyon anvè moun yo Se pou nou m tout. pèsiste yo, pou m fè yo fokis. Yeah man, pou m fè moun yo fokis, pou yo fè kòb man. Pase, jan m te di an m pap pale de Facebook lan men m ap di moun yo ke paj Facebook mwen an apèn monetize. Donk ou ka fè l tou. Enteresan.
Sof si n al sou paj Facebook la tou pou n pa twò ekate sijè prensipal la ki se YouTube. Ki mwayen ki mwayen ditilizasyon pou paj Facebook la tou pou monetize pou eksetera? Èske fò gen yon nonb de followers? Fò gen yon nonb de moun k ap swiv ou? Se ki mwayen? Ou èske ou kapab jis gen 100 moun epi l monetize?
Monchè avan sa Facebook te. te yon ti jan difisil nan sans sa a. Li te li te mande w fò w gen 10.000 abòne. Se pa 10.000 jèm non, 10.000 abòne. Gon diferans antre jèm e abòne sou Facebook. M pa konn si yo fè sa lontan non, men m wè yo fokis sou sa anpil. Lontan li te 10.000 abòne, kounye a se 1.000 abòne. Men, yo gen yon kesyon de 180.000 minit, è. Minit view yon bagay konsa m kwè yo mwen Yes, m wè w te poste bagay sa dènyèman. M wè w te poste l.
Ki tèlman difisil. Brother, Facebook lan vrèman pi difisil ke YouTube. Men, avantaj li genyen li menm, ou fè plis kòb sou li ke YouTube. Mwen pratikman poko fè rechèch ase pou m konnen ki kantite kòb ke m pral fè atravè de nonb de view m yo. Men, m panse ke. Nan kèk semèn oubyen nan mwa fevriye oubyen janvye a, m ap gentan bay detay sou sa, m ap tweet sou sa. Lòt bagay ke m vle di moun yo, pa genyen enfòmasyon ki twò twò disponib sou kesyon monetizasyon Facebook la. W ap wè youtubè yo plis pale de lòt platfòm ke ou ka itilize pou konekte a Facebook, pou w kapab fè kòb, men yo pa pale de monetizasyon Facebook la. Wè, petèt ke se akoz gen li varye, petèt ke.
M panse se petèt paske l difisil la. Jan m di w la li vrèman difisil, kondisyon yo difisil anpil. Ok.
Bon, antouka felisitasyon men m kontan paj pa w la monetize and then se pa yon bagay ki la kounya donk enteresan men. Yeah brother, mèsi anpil sa fè m plezi men. Bon bagay.
Ann kontinye Naldo nou pran lè ap fè nou la guerre la by the way nou pratikman preske touche 30 minit la donk si tout fwa yon moun ta kapab wi m pa konn si w te gen lòt bagay pou ajoute jis avan ke.
Bon si m gen kèk bagay m ap ajoute yo pratikman p ap gen rapò avèk sijè jodi an se avèk de moun ke m pratikman te gen kèk ti pwoblèm si m di l konsa. Bon, petèt ke moun nan panse m te gen pwoblèm avè l, men men m pa t genyen l. So, sa te fè m plezi men lè m t ap tande w t ap di se yon emisyon de rekonsilyasyon eksetera.
So, sa vrèman enteresan, m felisite w anpil pou sa brother. Monchè mèsi. So, mwen menm sa m ap di an la m ap di l ak tout kè m. Enteresan, nou vle l ak tout kè tou. Yeah, m pa yon nèg ki pral nan kache men voye wòch. Mwen pa pral idantifye moun paske si m ap idantifye l ka twò anpil, men m ap site kèk non ki ke moun yo te konnen yo te sible anpil ke moun yo plede repete tou. M ap site Sofi ki ki deja konnen ke m pa gen anyen avè l. So Sofi Kiyès nan Sofi yo?
Gen Sofi, gen Sofi Sofifi oubyen Sofi? Sophie.
Ok Sophie Sophie ok. Sophie Sophie wè ki Sophie. Sophie ap tande emisyon an la.
Sophie m salye w m salye Sophie m salye Tia m salye Nitro Nitro ki te fè yon kòmantè sou yon diskisyon sou bagay 830 foto nan 30 minit lan. Bagay sa m ap fè yon ti pale de li tou avan emisyon an fini paske m konnen moun yo te di m sa. Non gen mwen menm m te poze yon lòt moun kesyon sa l te di m wi sa ka fèt. Sa ka fèt. Petèt ke moun yo ka twouve ke li un peu etranj, men sa ka fèt. Sa ka fèt. M mande 2 moun, m mande 2 moun, moun yo di m sa ka fèt. Sa pral depann de ki materyèl, ki pwosesis, ki aplikasyon ke w itilize pou sa. Donk sa ka fèt. Vwala. E jan m di an Sophie, Itia, oh!

M te, nan moman m t ap pale anpil de YouTube, m t ap egzije moun yo pou yo fokis sou sou YouTube, epi m te fè yon tweet kote m t ap di ke Ayiti pa nan pa nan lis peyi ki elijib yo. Piti a te sètifye ke Ayiti ladan l. Donk, si m fè tweet mwen, ou vin demanti m anba l, li nòmal pou m defann mwen pou m di w e pa vre. Donk, poutèt sa, li li li li fè de repons, li di m ke li montre m ke se yon favè l t ap fè m lefètke l t ap reponn tweet mwen. Non, m te twouve sa veksan. Paske yow nan nivo map pase la, nan nivo map fè sakrifis poum kreye yon non sou twitter yow ou paka kite yon moun vin diw nenpòt bagay donk mte twouve ke li veksan epi mte blokel menn mte jis blokel
men aprè dè twit ki ap vin fèt mdi a li pa lojik poum blokel banm deblokel mte blokel men lèm fin deblokel mte toujou sou fè lapè men iti a pat sou fè lapè men malgre sa Malgre sa, m ap mete m ajenou la a pou m mande Iti a padon. So, m pa sèl nan Iti a menm. So, tout moun ke m te gen yon ti pwoblèm avè yo. Pa egzanp, yon nèg tankou Garèt, se pa yon nèg k ap swiv mwen. M pa p swiv li, li pa p swiv mwen. Ou chwazi fè blag sou mwen. Men m pa gen ran a misye menm. M pa gen ran a misye. Youn nan bagay ke m vle moun yo konnen, lè n ap fè blag sou yon moun ki pratikman pa zanmi nou oubyen ki zanmi nou, fò n panse a konsekans yo. Jan ke w ap fè blag la, ou wè l fanni pou ou an, li gen dwa pa fanni pou moun nan. Fòk nou panse ak sa yo pou 2020 se sa moun yo pa panse. By the way, by the way, mwen menm tout moun konnen son ti tèktè mwen ye. So, byen ke m fè, m toujou fè tout blag mwen avèk respè, avèk, you know, m pa, m pa kreye polemik antre nou, men petèt ke gen moun ki kapab pa twouve sa di, di, on ti jan biza, ou konprann, donk, si on moun ap twouve ke m on ti jan fè ti blag mwen biza, m sorry, m sorry, men. Menm pap chanje. M konn sa papa. Antouka na yes yes. Epi banm fini banm di dènye mo a poum fini. Pa gen pwoblèm. Anfèt map salye map salye mennaj mwen paske m panse ke lap tande la. Entèresan. M te dwe fè sa depi o debi men m pa fè sa.

Ou pa vle kreye troub? Non, non, pa lage l konsa, monchè. Pa fè sa.
Bon bagay. Pa fè sa. Kontinye, zanmi. Ok. So, pou m fini, men, m ap mande moun yo eskiz, jan m di l lan. Konsidere ke Naldo pa gen anyen avè nou. Ditou pa gen anyen. Ok? So, mwen m toujou prè M toujou prè pou m fè lapè ak kèlkeswa moun ke m te gen yon ti yon ti mezantant men so m pa gen pwoblèm sa a paske nou se nou se jèn peyi nou nan yon difikilte yo ki vrèman grav pou peyi an chanje se yon bagay pou mwen menm ki prèske enposib men m pa vle di l sou rezo yo pou moun yo pa kouri dèyè m men nou vrèman bezwen mete tèt nou ansanm kolabore ede lòt ba lòt la men men pou n avanse nou vrèman bezwen sa nan moman sa yo. Enteresan enteresan Antouka Naldo mèsi pou entèvansyon w nou ta kapab pale plis men gen Shanaël non titan la ki pral gen pou l entèveni ki pral bay kado non titan donk mèsi pou entèvansyon w aprè Shanaël n ap genyen pou n pran Ado Ado tou nan menm domèn nan ki petèt ke pral ajoute ki petèt ke pral pote de de lòt bagay e mèsi dèske w te reponn a envitasyon an tou Naldo s on plezi man e si tout fwa toujou gen gen de bagay ke w ta kapab ajoute. Mikwo a ouvri pou nou, nou konnen se yon emisyon pou jèn, se yon emisyon pou tout moun. Donk, ban m gade gen le plus petit la. M pa mande si ta kapab gen kesyon non, pa gen moun ki pratikman poze twòp kesyon. Gen le plus petit k ap ekri m la. Tou dabò, mwen felisite Aldo pou bèl travay la. E metrize Dinaldo pou mwen. Dinaldo pou mwen, pale n pandan yon ti tan. de lwa kopa de youtube. Oh gen le plus petit ki felisite w, le plus petit felisite w pou bèl travay ke wap fè a, ede jèn yo metrize entènèt la, m salye le plus petit tou se yon bon zanmi, and then li poze yon kesyon sou pratikman sou lwa kopa wi, men le plus petit misye te kòmanse l, petèt ou te vin branche ta, li mande w pou ta te fon ti pale sou lwa kopa, misye te pale sou sa wi le plus petit, m panse Emisyon an pral anrejistre, m ap kapab voye lyen an ba ou pou w ta kapab branche. Li pale sou lwa kopa, li detaye l pou nou. M pa konnen si w ta kapab, paske m wè w te pale an lon e an laj de li Naldo, si w ta kapab repran nou di mwens lè show a sòti, n a kapab voye l pou le pli piti ta kapab tande. Bon, m pa ka fè twòp dezòd paske gen plizyè moun ki ta sipoze rantre nan emisyon an.
Donk, ann prefere ke misye tande emisyon an aprè paske m pa ka fè twòp dezòd. L ap tande l. Emisyon an ap anrejistre. Antouka Naldo, le plus petit felisite w. Anpil moun ap felisite w la. Ban m gade. DM.
Mèsi anpil. Gen Nedji ki felisite w ki di l aprann de sa w di a, sitou nan zafè makiyaj. Li pral kapab kreye chanèl YouTube li. Enteresan Bravo donk bravo sa fèm plezi. Yes antouka Naldo merci anpil man e nan yon ti tan ankò nou pral gen Shanaël de Shana for the kids e nap genyen Ado Ado merci Naldo bòn ane man mwen swete ou sante. Mèsi.
Mèsi yo se mwen k pou dil pase sou ka banm opòtinite pou m patisipe nan bèl show sa so pou m pale ak pakèt moun donk brother m swete w bòn ane e m swete w kontinite nan nan bèl inisyativ sa e nan tout pwojè ke wap fè so dènye mo map di pou m ale ke moun yo stil toujou rete pozitif fokis sou bagay k ap itil nou, fè pwojè ki gen aspè ekonomik paske nou vrèman bezwen sa, nou vrèman pa vle depann de moun nan kò an 2020.
Aprè sante zanmi m se kòb, pa gen manti nan sa. Egzakteman. So, bon ane tout moun, m renmen nou anpil, tout moun ki te gen pwoblèm avè m yo, ekri m oubyen mwen menm m pral ekri nou la paske m pa gen anyen avè m. M pral tag nou men se swa nou bat mwen oubyen nou fè lapè avè m aswè a. Bon bagay!